Map di bonswa ak tout fanatik mwen, tout fans mwen yo pral tande m jodi a la e m vini m vini ansanm avè yon yon bèl sijè pou nou jodi a la. Anvan m ale pi lwen map di nou nou konnen nou nan yon kriz sanitè, lè nou sot nan lari nou vin lakay nou lave men nou, ou konprann. Lave men nou, e mete mas, mete kach nen, tout bagay nèt, ou konprann? Bon, jodi a kisa nou vin ansanm ak pou fanatik yo, e 5 atakan ayisyen ki pi choke, ki plis choke nan jwèt la. Bon, e n ap kòmanse nan senkyèm nan, ki se Watson Augustin, e jwè Don Bosco. ki pase nan Donbosko, ki t al Sen Mak, ki te kòmanse jwe foutbòl e Okap Ayisyen, e timoun Okap li ye. Watson Watson Augustin se yon non atakan e ki choke plis nan chanpyona nasyonal la. E li gen yon ti non ti blan, ti blan nèg Okap. Konprann? E sa se yon nan atakan ki choke plis nan nan nan foutbòl ayisyen an. Watson Augustin se yon moun ki fè yon bèl pakou ansanm avè Don Bosco men ki pa janm fin jwe chanpyona nasyonal la, li toujou choke. Li toujou gon lezi, yo toujou gon yon chòk swa chevi oubyen pye bagay yon bagay konsa ou konprann bon. Watson Augustin aktyèlman la ki pap jwe foutbòl, li te nan ekip Senmak la. M kwè m kwè pandan viris sa la tout chanpyona kanpe Watson te gentan choke Watson Auguste alyas ti manbèl foutbòl bèl jwè foutbòl bèl atakan tou li konn jwe foutbòl lè lap baw gòl li baw gòl tout fason jodi a nou pa vin rete pou nou fè anpil pale anpil sèlman nou vin ansanm avè 5 atakan ki plis choke nan chanpyona nasyonal la Watson Auguste se nimewo 5. Atakan ki plis choke nan chanpyona nasyonal la. Sa va m vin fè yon sezon. Watson zanmi pa m, afè pa m, timoun Okap parèy mwen, ou konnen. Fò m rive sou ou. Se yon emisyon li, ou konprann? Pandan n ap kite Watson, nou pral nan nimewo 4. Watson, m ta konsidere w si w pa granmoun pou w rele sou kò w pou w ka jwe nan jwèt la, pase gen anpil fanatik ki renmen w, m kwè w fin granmoun. Pou n ale nan nimewo 4 la ki se Simon. Simon se yon atakan ki te konn jwe nan Carioca, ki te vin fè yon ti kout nan Racing, alyas Siray. Simon sa, gen anpil nèg ki ka pa konn jwè sa, men si m ale pi lwen nèg ki ka konn jwè sa li rele se Bayotan, Zil Rodney, Sylvès, Jimmy Sainlo, Eliphène Cadet, tout nèg sa yo ka konn pale de Simon. Simon vin antre, vin jwe nan resin nan granmoun, bèl atakan tou, l ap trible w, li gen yon bèl je teknik, yon bèl je pye tou. Misye konn jwe foutbòl. Men, Simon pa janm fin fè sezon ap jwe foutbòl. Li toujou choke. Li toujou gon pwoblèm. Men son nèg ki toujou nan diskisyon ansanm avè dirijan tou. Nèg yo ba w pou Simon sa. Simon fon bèl pakou avè nan Racing nan dezyèm divizyon sou Pierre André Dorvilis. E Pierre André zanmi pa m, coach pa m m avè w, m salye w sou trak sa. Sa k pase? Simon alyas Tiray son nèg lè l ap ba w djòb li ba w djòb.

Midi 30, Me lajan w. E, ba yo tan, e, alyas tè, e, alyas dyefèn tè lamou, ki se yon, yon nèg ki prèske pase tout ekip nan peyi a, men se yon atakan tou k toujou choke. 5 atakan ayisyen ki plis choke nan jwèt la, bagay, e, jounalis ayisyen yo pa remake. Ou konprann? Sa k pase? Dyefèm Telamou ki fon pakou ki sot nan Resin, k al nan Resin Gonayiv, ki fè Resin Pòtoprens, Resin Gonayiv, ASC, Mibalè, li fè yon bann pakou. Men lè l al nan ekip sa yo, Dyefèm Telamou pa janm fè 3 mwa ap jwe pou ekip sa. Li pa janm fè 3 mwa, li pa fè 3 mwa ap jwe pou ASC, li choke. Li pa fè 2 mwa ap jwe pou Resin Gonayiv, li choke. Li pa fè 2 mwa ap jwe pou Mibalè, li choke. Lè l tounen nan resin Pòtoprens, Dyefèn Delamou fè yon mwa sèlman ap jwe l choke. A vle di nèg sa yo se son dè mèsenè, eskize m wi si m di sa moun yo. A vle di fò jounalis ayisyen yo kontwole sa tou, kontwole pa bay sa tou, ou konprann? Bon, n ap kite ba yo tan. Pandan map pandan map di w sa a, Bayotan son bèl jwè l ye tou wi lè l sou teren, lè lap jwe ansanm avè jèn, li toujou ankouraje jèn yo jwe, li menm li toujou ap di e granmoun li ye. Lè l lè l wè m li toujou ap rele m Zokiki wap toujou ret ekip la desann wap toujou ret nan Isinn, m di bon Isinn e ekip mwen m pa ka ret m pa ka pa ret ladann ou konprann. Malerezman m te vin kite peyi a. Sak pase Bayotan lè w al al nan w ekip, E li toujou met anprent li sou ekip la, men li pap fè yon mwa san l pa choke. Sa, se twazyèm atakan nan chanpyona ayisyen an, e ayisyèn nan, ki fè plis tan choke. Bon, e n ap moute nan twazyèm nan, nan dezyèm nan, ki se Klèsan Klèjis, timoun Gonayiv. ki pa son sèl klèb nan vil, lè w al bezwen mete nèg Gonayiv yo cho, l al nan ASC, l al nan FICA, l moute Pòtoprens, ou konprann, men se yon nan atakan ayisyen ki toujou gen, ki toujou fè pale de li, li gen yon respè enòm, depi w wè yo rele l nan seleksyon yo pa mete l jwe li ranmase tout afè l li tounen, li tounen Gonayiv, l al jwe pou Gonayiv, li di seleksyon e Gonayiv li ye. Clercent, ki fè yon bèl pakou ansanm avè Racing Gonayiv. Men, frè sa pa janm fè 3 mwa kif kif ap jwe foutbòl pou l pa choke. Se dezyèm jwè nan jwèt la e ki tounen ze. Sa vle di depi yo met pye sou li l kraze. Konprann? E n ap kite kle sa pou n ale nan nimewo 2 a ki se Oslen alyas Ti Blan. Li gen yon ti non Manich tou wi ki pase Nan Violette, m pa konn si se nan Violette li ye kounya, li fon pakou nan ASC, lè l rive nan ASC, lè l sot nan Violette, lè l vin nan ASC, se yon bèl jwè foutbòl. Men, li fè yon mwa ap jwe foutbòl, li choke. Apre kles, apre Ti Blan fin choke, li desann nan ri Zewo, nou konn kote l ale, m pa bezwen repete sa, avèti fò m fin avèti blan. Avèti depi l moute sou teren, Yo fon yo varen fon blòk avèl li choke pou 1 mwa 2 mwa apresa dirijan an dirijan ayisyen pa peye jwè lè w choke e ou kwè l ou konprann Oslen ki se timoun pòtoprens timoun vyolèt aktyèlman la nan vyolèt ki fon bon pakou anndan AS se tou e ki pat twò mal men son nèg ki plis ki plis choke nan jwèt la Sak pase de ti blan ti blan son nèg ki renmen fanm tou wi jan nap pale a ou konprann li renmen fanm Lap jwe pou fanm okap te gen bèl fanm lè sa ou konprann men toujou gen bèl fanm tou konprann ti blan son jèn jwè ki te gen avni nan jwèt la menl choke plis kel jwe ti blan oslen m salye w zanmi pam. Lè w wè live la, wa va pataje live la pou mwen silvouplè. Tout moun ki pral gade, depi m lage video se pou nou al gade, a vle di sa yo gen jounalis ayisyen k pa fè yo. Ou konprann? A vle di sa se 5 jwè ayisyen k plis ki plis choke nan jwèt la. N ap avanse, nou prale nan nimewo 1. Jwè sa pa janm fè 2 semèn pou l pa choke. Anvan m pale de jwè sa, fò n ta tande yon ti mizik, yon ti zafèm. Paske jwè sa m poko ap lage l. Tout moun konn kiyès m pral pale de li. Bon, m ap fè nou kite yon ti, an n tande yon ti mizik. MDH cheri Nwèl Silvès E sa kap fèt zanmi m Tout moun lè nou moute sou Facebook la gade Woule yo FC Se ekip zanmi m, ekip frè m kap fon bèl travay Nwèl Silvès Ti moun Petyonvil li ye zanmi pa m Al sou Facebook la tcheke woule ase epi pou bay pou bay love la. Bon E bon, nou rive nan nimewo 1 an, ki se Jeff Theodore. Jeff Theodore, zanmi pa m, afè pa m, nou te lekòl ansanm, e Gilbert Albert, se li k ban nou etid wi Gilbert Albert. Bèl direktè. Sa k paste, Jeff Theodore, e jwè resin, jwè sa a, li pa janm fè 2 semèn san l pa choke. Jeff Theodore, zanmi pa m, m abitye avè l, m konnen l, nou fè yon, nou te nan resin ansanm. Theodore. Son nèg, m pa konn si se sou may si se sou blòf li te ye. Depi l jwe 3 match, moun ap rele anmwee Jeff Theodore, Jeff Theodore, bon, li choke. W ap wè Jeff Theodore fè nenpòt 15 jou lakay li pa janm vin antrene, li choke, m pa konn si se jèn bay, jèn jan l t ap regle tou, men Jeff Theodore se yon atakan ayisyen ki plis, ki plis blese nan jwèt la. Se yon atakan ayisyen ki plis blese nan jwèt la. Se yon nèg ki te ka fè yon bèl jwè foutbòl. Men, malerezman, nou konn kòman peyi ye, gen de lè peyi pa ankadre nèg la, men, se yon nèg, se yon nan atakan pou foutbòl ayisyen an t ap swiv ki se Jeff Theodore. Jeff fè yon bèl pasaj anndan Racing Club Haïtien. Se yon nèg m konn ti pakou li. Se timoun 95 an, anndan 95 lan li ye la a, timoun atè la a. Lè nou wè Jeff salye l pou mwen. E fè l rive pou l jwenn videyo sa tou, pou l kite parese. Se yon nèg, lè l ap jwe foutbòl, jan w vini an l ap trible w. Se yon rena di sifas li ye. Jeff, zanmi pa m rele sou kò non, jwe foutbòl pou moun yo. Ou konprann? Kèk wa fon preseleksyon la gon, ya la gon vye bout viza nan men w ta vwayaje zanmi m. Si w vwayaje l ap fè m byen wi. Se yonn nan atakan, se yonn nan atakan ayisyen, nimewo 1 atakan ayisyen k plis blese nan jwèt la, Jeff Theodore. Jeff Theodore zanmi pa m, afè pa m. Bon, Nou pat gen anpil bagay pou nou te pale jodi a, se ansanm avèk 5 atakan ayisyen ki plis blese nan chanpyona nasyonal la m te vini pou nou. M ta swete pou nou al sou youtube pou nou abòne a chanèl la ki se FCHBC e bwase boul ou konprann annik rive sou chanèl la banm love la pataje love la e Noël Sylvest zanmi pam e fò al kreye paj youtube la wi pou ba timoun yo love MDH m avèw.

M ta swete pou zanmim yo e banm view a banm love la pataje li pou mwen abone a chanel la FCHBC bwase boul respect a la prochèn pou lòt video a.